Gen yon stò nan 3 jou sèlman avèk pwodwi ladan l ki tou prè pou w kòmanse vann. Petèt sa fè lontan ou ta renmen gen yon stò men malerezman y ap mande w byen chè deyò an e petèt ou pa ka kreye stò an pou kont ou. Nou pa bay tèt nou manti, kreye yon stò se yon bagay ki mande anpil konplikasyon. M ap kreye yon stò pou ou pou sèlman 97 dola e m ap mete pwodwi ki cho ladann pou ou e pwodwi k ap vann aktyèlman. Kesyon ke ou ka poze tèt ou se, Kijan mwen fè ka kreye yon store pou ou pou ti kras kòb sa? Pandan ke deyò yo ap mande ou 3, 4 mil, 2 mil dola pou yo kreye yon store pou ou. Mwen gen yon patenarya avèk Shopify. Men ou pa bezwen pè. Patenarya sa se antre mwen menm avèk Shopify. Sa vle di, Lè ke ou fin peye m 97 dola sa ou pa genyen lòt kòb ke wap peye m ankò. Kisa ki enkli lan store a? Men avan ke nou ale pi lwen ban mwen prezante m rapid. Non pa m se Dieufort Israël sa fè 8 an map fè biznis online e mwen jenere plis pase demi milyon dola gras avèk biznis sou entènèt la. Mwen gen anviwon 10.000 moun k ap swiv mwen sou YouTube e sou rès rezo sosyal yo mwen genyen anviwon 10.000 moun k ap swiv mwen. Kisa ki genyen lan sèvis sa a menm? An nou ale sou òdinatè m pou mwen ka montre w. W ap gen aksè a 10 pwodui ganyan. Pwodwi sa yo ke nap mete sou store an pou ou se pwodwi nou pran tan nou, nou pran san nou e se pwodwi kap fonksyone aktyèl man la e nou analize mache an pou nou wè ke pwodwi sa yo se pwodwi kap fonksyone vrèman. Nap dizayne store an pou ou nap fè bèl dizay sou store an pou ou mete bèl tèks mete bèl imaj sou store an pou ou. Nap konekte ou avèk yon seri de founisè. Founisè sa yo, y ap ka livre pwodui an pou ou san ke ou pa bezwen achte pwodui an. Chak lè ke gen yon kliyan ki achte pwodui w lan, founisè sa yo, y ap livre pwodui an pou ou san ke ou menm ou pa bezwen achte pwodui an lan men yo avan. Lòt bagay ankò ke n ap parametre store an pou ou e pou ou ka kòmanse vann imedya. Sa vle di, lè ke nou baw store an, wap ka kòmanse vann de manyè imedya paske store an nap tou parametrel pou ou. Nou gen yon kado ke nap fèw kado. Kado an se, e nap baw aksè avèk enfòmasyon ki gratis, ki pral moutre ou kijan pou jere store a, ki lè ke ou gen yon kliyan ki achte, kijan pou jere komand kliyan an pou founisè an li menm li ka livre kliyan an pou ou e yon seri de lòt bagay ankò wap aprann lan fòmasyon gratis sa e lè wap gen aksè avèk yon manyèl Facebook. Manyèl Facebook lan li pral moutre ou kijan pou fè pwomosyon pou pwodwi sa yo ke nap mete sou store an. pou ou e w ap gen aksè avèk yon gwoup prive WhatsApp kote ou ka pale avèk lòt antreprenè menm jan avèk ou ki gen menm vizyon e ki kòmanse ap vann kote ou ka poze kesyon e diskite avèk lòt antreprenè parèy ou. Mwen pral moutre w ki tip de stoke nou kreye pou kliyan nou yo. Malerezman mwen pap ka moutre w egzakteman Store nou kreye pou kliyan nou an paske kliyan nou yo yo gentan ap vann sou store sa yo nou pap ka devwale store sa yo an piblik men nou bal moutre ou ki tip de store ke nou kreye pou kliyan nou yo se preske menm jan men menm ke pa nou an ti jan pi bèl e sa w ap gade pa egzanp store sa son store beauty nou kreye jan de store sa yo pou kliyan nou yo e sa w ap gade la w ap wè. e yon bèl store, nou mete pwodwi pou ou, nou mete bèl imaj pou ou, nou mete e bèl tèks pou ou. Sa se yon lòt ankò, wap wè bèl imaj, bèl tèks, bon pwodwi ki cho, kap vann aktyèlman la. Sa se store e bebe, wap wè si ke ou vle vann nan nich bebe. Ou ka e yon nich bebe. Ok. Sa se yon lot nich bebe. Ok. Wap we. Sa vle di ou menm ou ka chwazi ki tip de store ou vle pou nou kreye pou ou. Eske ou vle pou nou kreye store beauty pou ou, fitness, eske ou vle pou nou kreye store bebe pou ou. Wa de ve store ki ou vle pou nou kreye pou ou an. Se li menm nap kreye pou ou. Sa yo se tip de store ke nap. kreye pou ou. Apre ke nou fin kreye store an pou ou, si ke ou santi ke nou pa fè yon bon travay, ou genyen yon garanti de 7 jou ou ka mande nou yon ranbousman, n ap ranbouse w san ke nou pa poze w kesyon. Malerezman, nou pa genyen kapasite Pou nou pran plis ke 10 moun, nap ka pran 10 moun senpleman kwe klike sou bouton ki anba pou ka rezève plas ou e pou lòt moun pa pran plas ou. Mpa ka tann pou mwen kòmanse kreye Store Paw la.